Nitaz Nou wè Florence vin la li gen nen chen Nou wè pè jojo chalav la mwen pè jojo vin la li gen makrèl makrelis Nou wè Ralph te deja la avan tout moun sa yo avan nou tout li te gen reyini Nou wè Nerline vin la li gen nerglo sa vle di tout moun konn tout moun Facebook la son kòd fanmi. Bedjine paka fenk vin la avan yo vin la paske granmoun lontan toujou di w respekte sak la avan w respekte sak la avan w ou paka fenk vin la y apèn ouvè boutèy y apèn debouche w de ti gout vole pou vini la pou w ap vin fè pou w ap vin fè fyète mal bati fò w pran konnen w son afè w ye paske banm di w yon bagay ou gon tanperaman kokorat Bedjine Chè lèv la poul rive sou Bedjine poum pale avèl ou gon tanperaman kokorat apèn ou vin la avèk ti koulòw ou konprann sam diw lan byen tou sal non sans yap netwayew yap pwòptew yap klin ou paske kèlke pa ou gon bagay nan ou ki atire piblik lan men m pral diw si vrèman vre janw bezwen vin montre lan la ou te konsyan de etaw ou te konsyan de valèw epa sou Facebook la la nan labou Facebook la la. nan malpwòpte Facebook la la, nan matyè sale Facebook la la, ou ta ranje kò w pou ta vin patoje. Premyèman w frekant anpil, ou frekant anpil, paske m pa konprann kòman w ap antre sou Facebook la la tankou se jaden manman w, jaden papa w, se kraze w bezwen yo kraze biznis ou, se it ou bezwen yo fè w pa fè. Paske w wè Facebook la la li gen 2 icon ladan l, se swa w netaz oubyen w nechen.

Kounya m tande w parèt ou ba ou ba on atik ou gen Bedjine lovers non cheri ou gen fanatik ou wè Rutshelle Rutshelle vin la sou Facebook la la li rete neutre a li menm ou ka wè dèfwa li plus avèk Florence ou konprann sa m di w nan byen that's it men w pap wè Rutshelle vin la pou l ap foure kan l pou ap foure kò l nan malpwòpte kan rete nan wòl ou ou konprann se mande se w se mande w ap mande pou yo koupe w al koupe. Se mande wap mande pou yo plumenw al plumen rete nan wòl ou. Ou vini la ou lage yon mizik, sak renmenl renmenl that's it. Sou vi nou pa vin nan zen tout moun ap pran a 2 men paske nan moman an la ou bezwen lovers yo, ou bezwen nation yo, ou bezwen necteurs yo, ou bezwen makrèl, makrelis yo, ou bezwen nèg lois yo, ou bezwen reni yo. Facebook la gen kanl, Facebook la gen game ni, Facebook la genyen Règleman l e pa afè de egoyis k ap pale la. Rete nan wòl ou. S on atis ou ye, dayè si w pa yon kokorat nan nanm, Facebook sa w pase tout kote w bay tout moun love. Men afè pou w ap vin antre nan kan, pou w ap vin fè ti kan, li p ap bon pou ou. I'm telling you l p ap bon pou ou. E tonnè boule m, si w kwè m manti, eseye pou w wè. Wè Facebook sa, s on Facebook ki ka dekapite w nan yon segond. Facebook sa son Facebook ki ka demoralize w nan on segond m pa di on minit paske on minit vo a 60 segond ou konprann sa m di w lan byen sa vle di ou vini la avèk ti vwa w ti bounda w paske jan m wè w frèch lan la y ap gen pou yo koupe w anpil nan etchèmay la y ap gen pou plumen w anpil nan etchèmay la e m wè w sanble on timoun ki pa t jwenn ledikasyon ki pa t jwenn fòmasyon familyal paske w ta sipoze met respekte blondedy. Ou ta sipoze respekte Florence. Paske m pral di w poukisa. Blondedy se li ki fè nou tout ap ouvè kò nou la, ouvè bouda nou la. Paske se fòk Blondedy k vin la k ekspoze bounda l, ki ekspoze kò l, ki ouvè kò l pou l la se sou ni, se sou li nou pran l. Se Blondedy ki fè jounen jodi a nou ka parèt avèk bikini pou po bouda nou parèt. Blonde di gon travay li fè nan etchèmay la. Pa vin pran pòz nou plis pase l. Nou ka gen vwa pase l, nou ka konn chante pase l men nou pap ka vin fè stil la sou Blondedy. Florence li menm, li gon nation, li gon nasyon k ap mache avè l. Ou konprann sa m di w lan byen? Ou pa ka vini la a pou w vini pou w konprann pou w ap antre, ou konprann sa m di w lan byen, epi pou w ap vin blaze de medam yo. Non, ou pap ka parèt konsa sou Facebook la. Kiyès ou wè tèt yo bon ki vin la k chache kò? Kiyès ou wè tèt yo bo k vin lavil foure kò yo nan kan an? Ou fenk vin la. Avan yè la yo fout ou yon ti viza la pou vin chante pou vin sesila tèlman nan mizik Pouki n te marye a, Kadilak fè w fè it. Kadilak fè w fè it. Ou wè Kadilak vin nan fè kan la sou fesbouk la la? Èske w wè Rutshelle Guillaume vin nan fè kan la sou fesbouk la la? Ou tou swe, tou bouke. Apèn pèp la kòmanse ap foubi w pou yo wè koulè w. Apèn pèp la kòmanse ap foubi ou pe wè koulèw dyòl ou tout surèt sa vle di janm ou ap reyaji la ou gon mantalite kokorat nou pa bezwen kokorat nou ase la sou Facebook la la nan kan nou konfòtab ou pale lè nou vle nou fè kaka antre nou nou di lòt kaka epi lè nou vle poze n poze kounya m tande maten ou vin avèk yon dekrè M gade w vin avèk on dekrè. Moun kap vin nonmen non chasi a chasi pa anmède bouda moun sou Facebook. Fè kò w fè S mwen tanpri. Wap a avan m fout bloke w wap vin foure chasi nan zen an. Chasi pa sou moun menm jan a Bedjine. Ou konprann sa m di w lan byen. Ou vini la ko di moun yo pèp la ap mond lan apsepte ou yo apresye talan ke w gen lakay ou. Kounya pou wap vin antre krèk ou. Ou konprann sa m di w lan. Nan zen Facebook se kwa sa.

Blondy vin la l montre l son Eliska pa pè ka Blondy vin la li montre l son kiyè bwa l pa pè chalè Ou pral kòman l kouri anba nou nan etchèma la Nou te di li pa kapab Li met grenn nan mouda l Li pa chante l chante Florence fè de mèm Florence vin la met grenn nan bounda l la li pale ta rap li la li rape Men l soti yon albòm la kòman Ee fanm de pye pantalon m sot pase al pa mizik. Li pa rantre nan tout kay, nan tout salon, nan tout radyo. Mizik Florence la k sot fè 1 milyon views la l pa mizik? Li pa rantre nan tout salon, nan tout radyo pou ap vin pran w, pou ap vin konpare w avèk les idoles du peuple. Tande mwen, se foufou oubyen se anraje w anraje? Pou ap vin pran, pou ap vin konpare w avèk les idoles du peuple. Pèp la gen idòl li. Blondedy ap mache avèk tout jeneratris li, tout dèlko li. e li k pou bay moun kouran, se li k pou bay moun vyouz, Florence li menm menm menm son ti bebe, son little Jesus in crab body, kounya pou konprann pou antre pou ap vin sou Facebook la la, pou ap vin sou Facebook la la, m wè m wè si yon dekrè maten an, m tande w gen Bedjine Lovers, cheri Lovers la pa pou ou, depi yo di Lovers, yo wè se Rachel Samedi, kote w soti, ou gen fanatik paske w son artiste, ou gen fanatik paske w son artiste, Ou vle vin la pou yo pou moun pa bòykote w? Paske malpwòpte w ap pwomèt lan la, li gen dwa pa rive sou Facebook la la a wi. Si w konprann pou w vin ouvè mouda w la, fè kaka la, nan fèmen bouda w sou Facebook la. E tonnè kraze m, depi w tande m pale, sa w wè m di a m fini wi, fè respè w ret nan wòl ou. Rete nan liy ou. Ou tou cho tou fre, ou tankou yon moun ki gen yon balèn yo ekspedye nan mouda w. Non! Facebook la pa konsa cheri. Facebook la son game sal li ye. Facebook la son son game rèd li ye Facebook la fò gen grenn nan mouda w sou Facebook la mande Rutshelle sa l pase sou Facebook la atout li son moun ki fè respè l sou Facebook la anvan e yo pati a bò bouda l sou Facebook la ou fenk ou ou ou poko menm mache menm ou fenk tonbe atè ploup endistri a fenk lago w atè Cadillac fenk dedwane w. Kadilak fenk lage w atè, ou kòmanse rale, ou poko menm kanpe pou mache w bezwen kouri. Se kwa sa? Ou poko menm kanpe pou mache w bezwen kouri. Kòmsi la ou twouve w gen twòp vyouz, ou twouve w gen twòp moun dèyè w, ou bezwen fè la grenouy ki veut se faire aussi grosse que le bœuf, m pa pran l nan men w, ou just gen fanatik period. Ou gen fanatik period. Afè kan w gen kan pa kan koupe m sa sèk. Kouvem sa sèk Epi respekte boss ou yo Respekte Blondedy Ferdinand Respekte Florence El Luce Wap vin pale yo pa gen vwa bon ou menm ou gen vwa Ou gen ou menm bon Wap vin pale yo pa gen vwa ou menm ou gen vwa kisa w regle Ou fenk parèt la ou gen vwa Ou poko menm pete ou gen vwa Ou poko menm pase nan moun ou gen vwa De twa ti mizik wap fè la yo kòmanse peze bouda w Yo kòmanse peze bouda w nan yon tchè malè, yo kòmanse rale pwent kòd tete w fè l vin pi long, yo kòmanse ba w de dwèt, ou gen tan santi w anlè. Facebook la s on pouwèt tout moun ki gen plas yo sou Facebook la yo kreye l. E pa di jou o landemen yo kreye l. Blondedy wè k gen popilarite sa l, li, l ap bati l depi Ayiti. Blondedy sot Haiti avek tout popularité l Florence ou wè kap mennen kounya li pran li pran li pran priz la sou Blondedy li forme group pa li ou menm ou fenk vini atansyon ou wè 2 medam sa yo pap ka foure dwèt nan mouda yo paske ou wè si w foure dwèt nan mouda yo ou wè yo komanse fè w desann post e pa post wap desann se paj ou ap fèmen e pa post wap defann se paj ou ap fèmen. Wap pale ou konn chante, ou sesi ou sela ou lòbèy, wap pale lòt yo mal se vre, granmoun lan tan diw, tout saw vin jwenn avanw se respektel. Remete, nou wè lè wap pale de Blondedy, ou paka di byen fèmen dyòl ou. Lè wap pale de Florence Louche, ou paka di byen fèmen dyòl ou. Nou pa bezwen plis kan sou Facebook la. Facebook la repanti an kan pal, nou pa bezwen plis kan sou Facebook la. Ou son artiste, ou konn chante, sak pou wa yap ba oul. Ou konchante ret nan wòl ou a fanatik ou a fèm tande wap vin di ou gen nation ou gen lovers ou gen haters bouda nini dayè son sèl moun ki gen lovers sou facebook la se Rachelle ok gran fanm lecture écriture la se sèl li ki gen lovers ou gen fanatik ou gen fan ou konprann sam di w lan byen men afè pou wap vin pran dekrè kounya ou sot kilbite nan haters ou kilbite nan nation ou vin ateri nan moudam.

Fèm konnen si kote w ye a pa byen Fanm nan vini la a Mezanmi gen de koze pou wè mezanmi Etchema sa pa pou lapè ditou Etchema la genlè gon ekspedisyon ladan l Etchema la genlè gon balèn ki limen ladan l Pou Bedjine vin avan yè la a Pou tout moun pran Bedjine resevwa Bedjine a de men Kounya pou Bedjine byen fè kan sou Facebook Bagay sa fò l rive jwenn Jimmy Danje Wi fò l rive jwenn Jimmy Danje. Pou Jimmy Naje bay 2 vèdik sou sa, kounye a Bedjine bezwen fè kan sou Facebook. Kan sou Facebook pou kisa? Ou pa gen edikasyon? Ou pa t leve a manman a papa? E nan vok sa yo sa w bezwen vini la a? Oh vok sal Facebook la. Vok sal Vok sal Facebook la ou bezwen vin, e ladann ou bezwen vin la a? Sa w ap vin fè ladann nan la a? Sa wap fout vin fè nan zen sa la a nan nan voksal Facebook sa la a oh oh Avan yè m tande w sòt sou yon mizik la tout moun ap rele w anmwe ou wap wap mande pou yo plimen w Si wap mande pou yo plimen w si yap plimen w nan Etchyma la e pa ka sou Facebook la pou bezwen yo vin deplimen w Kiyès ou konnen ke pav la k pral vin deplimen w la sou nan sou Facebook la la a Yap plimen w nan Etchyma la pou yo deplimen w nan sou Facebook la la a Kiyès ou panse k pral deplimen w la a Kounye a la a Gyèt manman w moun m lè dèfin ou fin gade ou fin gade manman w ou konprann live sa se live lovers li ye ou pa dakò fout retire kò w anba live la m fout granmoun pa gen moun ki ka vin pase m lòd anba live mwen m fout granmoun depi 2008 depi 2008 m sou facebook la la djbedjine sa vanyan la l parèt. Avan yè la Bedjine parèt tou cho tou bouke Avan yè la Kadilak dedwane Bedjine bay pèp la tou cho tou bouke Si w te parèt pou kont ou ou pa t ap jwenn akèy sa E paske w parèt avèk Kadilak mizik la byen chita Ou konprann sa m di w la Yo ba w akèy sa Mèt kay sot fè w mizik avè w la Se se priz kouran lòt atis ap ba ou Y ap parene w ep sou parenaj ou e la. Se sou parenaj ou kanpe la. Lotre jou Kay sot parene w la avèk yon bèl mizik la. Pou l trase chemen w, pou l trase wout ou. Ou konprann? Apre sa w parèt la kit a nago, kit a nagobe, nou apresye l. Jere karyè w, jere siksè w. Se sa k fè I love Rutshelle Guillaume. Rutshelle pa nan kaka devan karyè mizik li. Rutshelle pa nan kaka devan karyè l. Ou konprann sa m la? E sa k fè Rutshelle ap wout li ap toujou trase byen dwat devan l. L ap toujou fè siksè, l ap toujou fè it. Paske vi Rutshelle vin la, li jere fanmi Rutshelle yo, li jere Ban m voye w ale w menm Ban m voye w ale w menm Pale kaka non Blan nan Gade depi m kwaze sou nou l ap blòk Ou konprann? Black! Epi depi nou wè moun ap ranse la rantre nan ant ap rantre an ap ranse anba lava la fè travay nou rantre nan nigwit moun nan fout antre nan wi nigwit moun nan ou konprann sam sou lan byen se wout yap trase pou ou yo wè w gon talan anndanw kadilak ou konprann sam sou la vin de dwano la epi lòt atis yo ap parene w sa rele parenaj. Yo fè mizik yo ba w vin depoze vwa w sou mizik la ou konprann pou talan w ka pran pye. Yo pa voye w vin nan malpwòpte Facebook, vin nan kan Facebook. Afè kan Face e dènye live, premye live m fè nan bouda w, dènye live m fè nan bouda w. Afè kan sou Facebook la koupe m sa sèk. Epi ou wè Blondedy respekte bòs ou. Respekte bòs ou. Paske pandanstan tan n ap pale Blondedy ak Florence mal nou di yo pa konn chante. Men yo fè pou nou. Pase se blondedy k fè nou kaprèt a de bò bouda nou ap bat bravo nan figi moun se blondedy ki fè nou kale koko nou konsa se blondedy ki emansipe nou ka ajoute yon degout une goutte nan emansipasyon nou atravè video yo paske ti peyi ti mœurs nou fristre pa bliye nou gon kilti gon jan pou al sou moun gon jan pou rive sou moun blondy vini l kraze sa tè plat nèt. Blondedy bani lè fontyè, Blondedy franchi lè limit, lè limit de notre culture, Blondedy voye yon vibe ban nou pou nou konnen ke nap mache a l'air du temps. Paske yo gen Rihanna, yo gen lòt manman kaka ki rele e m pa konnen lòt fi m renmen gade a, Nicki Ménaj, yo gen sesi, yo gen sela, yo gen Jennifer Lopez, nou menm nou gen yon Haitian Diva, nou gen Blondedy Ferdinand. A pou sou ton moun ki te respekte tèt ou. Ou pa ta sipoze foure dyòl ou nan koze chante Blondedy. Pase lè Blondedy bezwen sòti album ni Florence yo pa mande w prete. Eske yo mande w prete vwa w? Eske yo mande w prete vwa w? Tann mwen, tann mwen, tann mwen gen de ravèt la anba live la la fò m fout retire yo. Ou konprann? Eske yo mande w prete vwa w pou chante? Ou fenk parèt. Ou fenk parèt, pandan w fenk parèt lan la, ou tèlman san sal, pèmèt mwen di w sa, ou tèlman pa edike, ou tèlman pa bòne, paske m pa wè nan kisa afè Facebook enterese w. Al sou Instagram. M pa wè nan kisa Facebook enterese w, al sou Instagram. Facebook la gen 2 kan cheri. Si l pa Blondy li se Florence, si l pa Florence li se Blondy. Si l pa Neters li se Nation. Fè kò w fè S. Ou benyen gen lovers, kote w wè sa w genyen gen lovers la la? Nan ki ri, nan ki katèl, katèl Facebook la a? Kote w loje, ki adrès? Kote w loje, ki adrès? Ou vin la toufe, tou flam, tou santi grès bouwèt paske ou bezwen vin lage kò nan malpwòpte. Cheri, welcome to the bud. Ou bezwen vin sou Facebook la, welcome to the bud. Ou byenveni to the bud. Se karyè ou bezwen yo kraze? Se zen w bezwen fè, se popilarite w bezwen fè, se it ou bezwen yo fè w fè? Welcome to the board Ou ote desann on pòs Veye pou pa fèmen paj Facebook la Ou ote desann on pòs Veye pou pa fèmen paj faj Facebook la Ou konprann Ou ap mande pou yo koupe w Ke yo koupe w nan etchema la Men Facebook pap ka deplumen w Ok Ou ap mande pou yo koupe w Ke yo kontinye koupe w nan etchema Paske yo ap koupe w Yap konyen w anpil pitit I'm telling you mwen Rachelle sa m di k dil yap konyen w anpil yo pral fè krèk ou long anpil paske ekchè mayi sa ladann pou ateri fò yo koupe w fò yo plumen w fò yo rache w fò yo ratibwaze w ou konprann kòm mwen wè w pa gen pwoblèm ak koupe a paske w deja sòt son mizik la wap mande wap di w anvi koupe enben lè yo fin koupe w se pa nou fezou ki pral oblije deplumen w rete pou jwenn fanmi w pou deplumen w. Kreyòl pale kreyòl konprann. W ap vire boun do a tout an won, ou gen Bedjine Lovez. Ki kote w pase? Ki foli w gen la a? Sa k pran w la a? Yo pa pale avè w? Abèy peye pou kadilak! Abèy peye pou kadilak fout! Dayè m wè mizik koupe m sa a, mizik koupe m sa a, ou konprann, Souka soti, m pral di w li byen manman kaka, w ap pale Blondedy mal, Souka soti a mizik koupe sa, ou ka pran, ou ka pran dwa granmoun ou pou soti a mizik koupe sa, se gras a Blondy. Men w pap janm wè Blondy soti a yon mizik pou l ap di, pou l ap di koupe l non. Mizik sa w soti la, l pa bon menm, li bay pwoblèm. Se yon mizik ou ta sipoze rantre dan lè tiwa w, Pase ou parèt la, ou tou montre ke se vann ou vin vann pou y achte nan men ou. Ou montre se vann ou vin vann pou achte nan men ou. Men omwen, ou konn kreyòl la s on kreyòl ki malouk, s on kreyòl ki di a antand, s on kreyòl ki frape antandman. Ou ta retire koupe a, ou ta retire plumen an, ou ta ranplase l pa yon ekspresyon plis eksplisit men ki pi swa. Ou konprann? Ki pi dous. Kounye a ou panse m pral gen yon timoun la m pral kite l, m pral kite, m pral kite, m pral kite yon timoun ap tande ou bezwen koupe? Ki chalè w gen la? Èske ou anrut? Èske ou anrut? Menm koupe kloure te konn di kaka. Koupe kloure atravè sa mizik. Avè labitid de dire bèsotiz. Men de sotiz fo granmoun Pou konprann lè koupe kloue ap pale paske koupe kloue gon jan li ramoli bagay yo Ou gen du fil ou gen tu as ou gen du fil à retordre epi ou bezwen vin ateri nan koko Blondie koko Florent sak pral bo a plase Ki sak pral bo a pase la Hein Ou bez ou ou gen du fil du fil à retordre ou gen kaye pou al korije ou gen rature Ou konprann? Ou gen gòm pou al efase nan kaye w, epi kounye a w bezwen vini nan mouda, nan bouda Florence, bouda Blondedy. Ki bò kote w pral pase la pitit? Nan ki riyèl, nan ki kafou? Nan ki riyèl, nan ki kafou w pral pase la? Lè w fin ekri tèks ou yo, fò gon moun pou korije yo pou ou. Paske tèks mizik w ap chante yo fò ka rantre nan nenpòt salon. Fò timoun ka tande yo. Ou konprann sam di w lan byen, ou pa oblije parèt devègonde konsa. Blond wap pale Blondedy mal, Blondedy di w li fè mizik timoun ka chante. Li fè mizik timoun ka chante. Lè wap gade Darline Desca, bon m'en lòt fanm ankò. I love her. Darline vin lè wè Darline nan zen Facebook, Darline gen fanatik li sou Facebook, li gen yon paj li gen anpil views, li gen anpil followers, ou konprann li gen anpil moun ki renmen l, li pa bay tèt li non. Li pa di l gen Darline de chen, li pa di l gen Darline de tè. Ou konprann? Li just di l gen fanatik. Ok? Li just di l gen fanatik. Ou menm ou vini la a, tou santi pise nan sans mwen pa di tou santi pise a, se pa vle di ke l santi pipi. Lè m ap pale, m pa pale o sans pwòp di tèm, men m gen dwa fè metafò. Ou vin la tou santi pise, apèn dedwane. Apèn wap ranpe ou poko menm kanpe pou mache epi ou bezwen vin nan game Facebook la. Si w konprann ou gen grenn nan mouda w ase ou ka vin nan game Facebook la se yon warning mwen ba ou Welcome to the body Ou mèt vini Vini pou m montre w sa ou regle sou Facebook Ou mèt vini Darline bon Darline gen lovers m pa janm tande Darline ap pale pou l sitiye l nan yon kan pou l di l gen Darline lovers li gen Darline nation li gen Darline neteuse Jamè Jamè. Facebook la pa byen manman nou byen papa nou tout moun welcome welcome to the body welcome abor go jan pou vini tout sa ki la avanw ou sipoze respektel Facebook ayisyen nou an li spesyal tonbe nan kiltirèl la pase nan pèp la tonbe nan nouvèl la cheri li spesyal ou wè ou wè ou wè nan nouvèl la la moun ki nan tèt nan nouvèl la la se Bob se. Tout dyaspora ap leve a 5 heures du matin pou yap griyen dan yo, pou yap tande Bob C Radio Caraïbe. Ou gen nèg la ankò, ou gen Louko Désir, ou genyen lòt nèg la ankò e ki konn bay nèg scoop la. Chak, chak mond yo rèy yo, yo gen moun pa yo. Nou pa rayisab. Nou la pou nou pwomote yon artiste. Nou la pou nou bay artiste lan sak pou li. Men fò artiste la respekte tèt li. Fò artiste la gon, gon eskanp figi. Fò atis la pa yon atis grapyay, pase ou ka konn chante, men konpòteman w fè chante w la pase dèyè do w. Ou ka konn eksprime w, konn fredone, konpòteman an montre w s on kokorat, moun pa gen respè pou ou. E I'm telling you ou vini byen. Ou te vini byen la. Tout moun se Bedjine, Bedjine, Bedjine. Premye moun ki pwomote w la sou Facebook se Natacha. Ou telman pa eduke. M pa menm kwè w te vire gade Natacha pou di Natacha thank you. Telman Natacha tap pase li kita nan gobe. Ou fè komsi w pa wè. Ou konprann?